Avan m kòmanse, m ap salye chak grenn moun k ap gade videyo sa. Jodi a, m deside pale avèk nou konsènan de prenk mwen menm a Widiana. M wè prenk nan chanje faz, m wè prenk nan vire yon lòt jan. Men sèlman m konnen, m kwè Widiana ap gade videyo sa tou. Men sèlman m konnen. Mwen te avèti Widiana deja. Sa fè yon mwa edmi depi m te di Widiana m ap fè yon prank sou li. Widiana Widiana te dakò. M ap fè vit pou m ka fin pale avè nou paske menm e nan tounaj m prale, menm ke m anreta fò m pran tan pou m esplike nou kòman sa te ye. Lè m pale a Widiana m di, a Wid m ap fè yon prank sou ou wi. Eske kèlkeswa jan prank nan ye a. wap dakò. Li di m wi. M di l ap pre k n ap fòkè anpil wi. M di èske w ap dakò. Li di m wi l ap dakò. Li di e li pa kwè l ap pran nan pre k nan tou. Kèlkeswa jan m fè pre k nan li p ap fache li p ap dakò. M di l m avèti w anvan men sèlman piga lè pre k nan fin fèt pou w di m. E m pap ka poste non li di atis m fin pale avè yo ou k vle pale toujou la mwen menm m di w m asepte map dakò pa gen m pap fache. M tann yon mwa edmi pase pandan yon mwa edmi pase a m deside fè prenk nan kote m al mande l yon plimen an. M fè prenk nan sou Widiana li di m pa poste l m di sonje dizon nou ou te dakò. Ou te dakò poum poum lage prank nan ou te dim ou pa gen okenn pwoblèm se atis ou ye son aktris ou ye li te dim on pakèt lòt bagay li pap gen pwoblèm pou sa kounya la m fè prank mwen m lage prank mwen lage m lage prank mwen li li fache m di ok. e ou pte dakò, m te gentan avèti w, ou fache, sa ye nan ou menm. Lè l wè anpil medya ap poste prank nan, moun yo ap pale de prank nan, li rele m. Li di, a, ou gentan vin, ou gentan fin voye kaka a, eben sa n ap fè, n ap fè anpe ti videyo pou moun yo ka panse s on bagay ki te planifye l te ye. M di, anben, pa gen pwoblèm. an nou fè sa. Nou fè de anpe ti video tiktok, nou pale, nou di kob la fèt deja. Gen anpe moun ki sou men yo, sak pa sou men yo. Mede l jere sa. Mede l jere sa, nou pale, gen moun ki ekri m di l se planifye l ye, gen moun ki pale ave m, gen moun ki di manti, jan bagay la fèt la l pa ka planifye. Kounya la. Widiana menm lal tire revanj li fin mandem poum edel pou nou fè ti video ansanm pou nou di pou nou di moun yo son bagay planifye poun te wè moun ki tap swiv Widiana yo ap wè Widiana lage foto mwen avèl lage ti video mwen avèl nap pale nou menm arive nou menm gen yon video nou menm arive bo ladann menm paske li te dim konsa a. Moun yo ap pale, ap pale mal de li, fanmi l ap rele l, ap pale, fòk nou fè bagay la konsa kòm si pou nou ka aranje bagay yo. Kounye a la Widiana pa wè sa li fè li menm, l al fè yon prank sou mwen, ak tout li vin mande m kòm si pou n aranje bagay yo, m ap aranje bagay yo avè l wi. L al fè yon prank sou mwen, li lave devan l, li poko, sa k tiye m nan, depi avan yè. Ma yon chiklèt nan bouch mwen. Depi avan yon kè plen ap tiyem depi lèl fin fè sa. Si nou nap verifye nap wè map moulen bouch mwen gade. Li poko menm li poko li poko li fèk leve nan dòmi. Li pa menm fè twalèt li menm. Sal fè li lave devann li banm bwè dlo a. Moun ki konnen anpil moun konnen ki konsekans sa genyen. Lè yon fi lave devann li baw brè dlo a. Ou ka menm mouri menm paske m gen fanmim ki t viktim nan bagay sa yon fi te fè sa misye menm arive mouri menm. Yon vòt modern li t prann misye aprè aprè aprè yon semèn misye mouri. Eske l lojik? Mwen menm m te avèti w pou prank mwen m te diw map fè yon prank ou te dakò kounya lèw wè moun ap pale. Wal lave devanw ou banm bwè dlo a. Tout moun mete yo mete nou nan plas mwen pou yon fi ta lave devanl poul baw bwè dlo a pou tout moun konnenl fon bagay kòmsi tout moun konnenl fè video lage. Yè pandan pandan pandan m rive yon kote mal gade yon bagay te gen plizyè ayisyen la mal gade yon bagay nan yon biwo Yannit wèm oo men nèg bòbòt la. Men nèg dlo bòbòt la, y ap griyen dan sou mwen, y ap kòmsi ri, y ap pase m nan betiz men nèg dlo bòbòt la, men nèg ki bwè, ki bwè, ki bwè dlo, dlo bouda Widiana. Mwen menm sa m ap di, m pa, m pa, m pa, m pa, sa m ap di, pèsòn moun pa vin pran, pa vin fè, pran pòz nou sansib pou Widiana. M diw selman sa map diw Diana mache cha pou se bourik ou tout otan w kapab men sa pap ret konsa sa pap ret konsa mwen m sèmante sou vim Widiana ap peye m sal fè a lap peye m ni el re peye m ni ankò paske e pat dizon sa nou te gen ansanm paske mwen menm m te met m te avèti w m pa gen pwoblèm non li te ka fon lòt prenk sou mwen men prenk lave dèyèl la. Prenk lave deyel la sa terib anpil anpil anpil anpil anpil tout fanmim ap relem yap di nan kisam tonbe la apa map bwè dlo dlo bouda fi m pap ba nou manti menm mennaj mwen kitem pou sa menm menm mennaj mwen li kitem pou sa li annik li dim an sa fini antre nou li annik blokem. M pa gen pwoblèm a Widiana. M pa gen pwoblèm a Widiana. Toutotan m pa, kòmsi toutotan m pa fè Widiana peye sa l fè a, m poko janm ap dòmi byen. M poko janm ap dòmi byen e m poko janm ap anpè toutotan m pa fè Widiana peye sa l fè m nan. Wè, ou fè m bwè dlo bouda w? Ok, pa gen pwoblèm Widiana. M pa gen pwoblèm avè w. M pa gen pwoblèm. M pa konnen ki sa w te bezwen fè. Ki sa w te bezwen fè m renmen wè e chame w al dechame m la. M pa gen pwoblèm w al dechame m. W al mete yon vye yon vye bagay nan bouch mwen ki kite yon vye gou depi avan e kè plen ap tiye m. Menm manje m pa ka manje. M pa gen pwoblèm avè w. M pa gen pwoblèm. Men, Sèlman piga m tande ni plenyen ni rele oh sesi sela tifi a m te ka m te ka jere sa yon lòt fason mwen menm map jere sa nan fason pam nan fason pam map jere sa e widiana konn kiyès mwen ye tou widiana konn kiyès mwen ye epa li pa epa moun kap pale l de mwen l konn kiyès mwen ye l konn sa m ka fè tou li konnen mwen m pa janm nan m pa janm nan derespektan a moun. Si m si nou si m te gentan di w yon bagay, m te gentan di w ok m ap fè yon prank sou ou, ou te dakò, ou te asèpte. Men poukisa w fin asèpte pou kòmsi pou wè pou pou moutre moun kòmsi e bagay ki bagay ou menm w al fè bagay w al w al w al lave twalèt ou, ou poko ou fèk leve nan dòmi w al lave w al w al fè twalèt devan w ban m bwè dlo a. Èske sa nòmal? Eske sa nòmal e tout moun tout moun tout moun wè yon bagay konsa gen moun kòmsi moun nan fè sa pou yo sa ret antre moun nan men sak tiye m nan e paske tout moun ap ekri m ombre dlo bouda ombre fanm sak gen la nèg nèg dlo bòbòt la hein m pa gen pwoblèm avèw ou wè m pa gen pwoblèm m sèmante sou vi m widiana wap jwenn avèm Wap jwenn avèm e wap peye sa trè chè. M pa gen pwoblèm. Pouse bourik ou. Pouse bourik ou. Ou konn kiyès m ye deja, ou konnen mwen m son moun depi m fin di yon bagay, m kanpe dèyè l pa gen pa gen moun ki ka ekri m pou ka di m bay sa vag. Pa gen moun ki ka ekri m pou ta di m bay sa vag kite sa, jere sa yon lòt fason. Pa gen moun ki ka ekri m pou ta di m an nou kite sa. Mwen menm map fè Widiana peye sal fèm nan. Map fèl pn sa fèm la menm kem ta pran prizon aprè sa mte mèt fè 10 ans nan prizon mpa p egrèt 10 ans nan prizon nan widiana ap peyem sal fè a wap peyem sam fè a epa epa dlo devan ou lave ou pa lave devan ou banm bwè dlo devan ou mpa gen problèm. M pa gen pwoblèm. Pa gen, pa gen danje Widiana. Mache bourik ou. Mache bourik ou. Ou mèt pwofite ti tan, ti tan w ap viv anpè a la. Men, m ap tankou, m ap nan, m ap yon pèsekisyon nan dèyè w. Toutotan m pa jwenn jistis mwen avè w, m pa, m pa p ba w vag. Toutotan m pa jwenn jistis mwen avè w, m pa p ba w vag. Lè m te fè kwik mwen, moun yo pa t konn kòman, moun yo pa t konn kòman sa te planifye. Menm ke m pa t di w e prenk sa m t ap fè, m te di w m ap fè prenk sou ou e ou menm ki te dakò. Men ou menm, ou pa menm di m anyen, m e pandan jou tounaj, tout moun konnen lè tounaj, y ap bagay, tout moun konnen tou tounaj, tout moun toujou kòm si toujou, toujou, toujou fè manje nan lye n ap fè tounaj la, tout moun toujou fè manje. E pa jan, jan moun yo ap gade a, gen moun k ap pran sa mal. Nou tout, men kòman bagay la ye, nou planifye, Nou fon kotizasyon, kay moun tounaj la ap fèt la, swa moun nan manje moun nan fè a, nou fè l. Nou konnen le jou sa, jou sa e ka Nini nou fè tounaj, ou menm a Nini planifye, m pa gen anyen a Nini. Ou menm a Nini, ou pran tèt Nini, ou menm a Nini planifye, nou fè manje, nou fè ji, nou lave dèyè nou, nou lave dèyè nou, nou banm bwè dlo a. Nou banm bwè dlo a. Tout moun, pa gen moun ki tap nan plas mwen ki tap gade sa konsa. Kelkeswa moun ki nan plas mwen an pa tap janm gade sa konsa pou yon fanm ta lave dèyè l, ba w bwè dlo a e pou lave, pou annik rete wap gade fanm nan nan je, pou rete wap gade sa konsa. Pa gen nèg ki tap gade sa konsa mwen menm. Ok, m pa m pap pale tou, m pap m pap m pap kontinye tou. M pap ni di sa map fè pou sa map fè a Widiana men sèlman sèlman sa m konnen tout moun tout moun ki te gade videyo a kote w ban m bwè dlo dèyè w la temwen. Tout moun nèt temwen yo wè sa w fè a. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Pouse bourik ou, pwofite letan an, sa yon jwa l ye pou ou, banm bwè dlo deyò w, moun ap ekri yap di w byen fèt, ou byen fèt, sesi sela, pa gen pwoblèm. Men moun ki te ba w ide fè prank sa tou, moun nan e nan tou, e nan tou lal lage w, moun nan lage w nan tou, moun nan e pyeje l pyeje w, moun nan lage w nan tou, m mèt tou di w konsa moun nan e nan simityè l voye w. Pa gen pwoblèm, pa gen danje. Ok widiana m cool sa w fè a wap peye m ni wap peye m ni wap peye m sa w fè a sèlman piga pèsòn al kritike m pi devan al di m pat dwe fè sa m te ka jere sa yon lòt fason piga pèsòn al kritike m. Piga pèsòn moun al kritikem al dim pat dwe fè sa sesi sela m pat dwe fè sa mwen menm widiana ap peyem li nan fason pam nan manyè pam.